swete sa. Nou swete fòk gen sa k rele la rekonsilyasyon nasyonal. E mwen menm Mèt Franje m toujou prè pou la rekonsilyasyon nasyonal. Lèske gen rekonsilyasyon nasyonal ou pral jwenn yon bèl Matisan dan le tan, jan Matisan te ye a. Paske mwen menm mwen swete fòk gen yon bèl Matisan, fòk gen yon bèl Fontamara, m swete tou fòk gen yon Bèlè ki nòmal, ki kanpe an granmoun, jan Bèlè te ye dan le tan. Ebyen si se, si e sèlman si, je di si e sèlman si, se yon vrè rekonsilyasyon nasyonal ke yo fè, Pandan yo fè rekonsilyasyon nasyonal la fòk yo jwenn, rejwenn popilasyon an. Paske jodi a la popilasyon an li aswafe pou respè konstitisyon 29 Mat 1987 amande a, ke nou menm nou goumen pou li, e mwen menm kòm avoka m kontinye ap goumen pou tout nèg nan geto, nan katye popilè sa ke yo rele m, avoka lari a, avoka geto yo, avoka peyizan yo. Nou pa nan bagay nèg kap di avoka pèp, paske pèp la poko libere, nou pa vle pèp la pran nan anana pou sisa. Ou nèg ki bezwen libere pèp la ou se avoka mete grenn nan mouda w, mete grenn sou ou kanpe an granmoun, ede pèp la batay, goumen avèk pèp la, epi pou pèp la kapab batay paske nou kapab di tou Fidel Castro l se avoka pèp paske l t yon avoka malgre l soti nan yon elit epi yo wè l goumen l fè sa k rele yon revolisyon. Jodi a Ayiti aswafe yon revolisyon, yon veritab revolisyon. Ou nèg ou gen zam nan men w, Ou gen zam nan men w de manyè ilegal, pa mete zam sa a anfas popilasyon an, paske tout chen jèn e mòde, Ayiti to ou ta popilasyon ayisyèn nan, pèp la, ap bay tèt li libète e jan l kapab de fason l nan manyè. Ou pale de revolisyon, men revolisyon ta pou fèt pou libere peyi a la, se sou ki fòm pou l ta fèt? Premye revolisyon nou vle pale, nou vle pale de revolisyon de konsyans. Paske nou gen bann nèg ki pa gen konsyans, ki san konsyans. Nou bezwen jèn nan katye popilè yo tou fòk yo sa fòw toujou gen de yon priz de konsyans. Paske ou pa ka nèg matisan, ou pa ka nèg fontamara, ou pa ka nèg kwadèboukè, ou pa ka nèg tòsèl, ou pa ka nèg laplèn, epi jodi a pou pèp laplèn nan pa kapab dòmi lakay li. Non, nou pap dakòl. Menm jan tou Ariel Henry ap kraze peyi a, ebyen nou menm fòk nou rejwenn pèp la, rejwenn popilasyon dan lansanm pou n kapab libere peyi a. Kreyòl pale, kreyòl konprann. Se sa k fè m toujou pale fòk nou soufle lanbi revolisyon an, lanbi chanjman an, lanbi libète a, lanbi zansèt yo fò n soufle l. Gade kounye a la sa k ap pase kounye a la jodi a la. Nou gen yon bann nèg lan penitansye nasyonal. Jodi a la a jij di yo pa p libere yo. W ap gade ke nèg yo sot fè liberasyon kosmetik 30 moun. Sa sa vle di? Pandansetan gen yon bann dosye nèg ki nan prizon kote ke nèg sa yo yo gen 12 an. 10 ans yo lan prizon yo pa janm jije yo, jij destriksyon pa janm libere yo, jij destriksyon tande, jij destriksyon pa janm libere yo, jij destriksyon gen 3 mwa pou yo te rann òdonans de kloti. Vwala poukwa kè nèg la gen 15 ans, 10 ans, 20 ans nan prizon, jij yo pa fè anyen. Sa vle di ke jounen jodi a, ou wè ke se Bini k ap libere trèt moun, ebyen se yon peyi k okipe, peyi a pou Bini li ye. Kot Desalin, kot Krisòf, kote san zansèt yo? E jodi a la w aprann ke nan detansyon prevantiv pwolonje a, w aprann ke gon bann jij